Robert Philippe, Donk se pi gwo nouvèl ki nan aktyalite a isit o Zetazini. Donk 67 moun pèdi lavi yo aprè kolizyon sa ki fèt ant avyon American Airlines la avèk elikoptè militè a. Donk Prezidan Donald Trump nan yon konferans pou laprès prezante kondoleyans li bay fanmi viktim aksidan sa. James Pierre, ou gen detay tou.
Jaklen plizyè manm nan administrasyon Trump lan, pami yo Prezidan Trump li menm menm reyaji toutswit apre aksidan avyon sa a ki pase nan DC. Prezidan Trump te pwofite okazyon an pou li menm prezante kondolyans li bay fanmi viktim yo epi l te pwofite tou di ke administrasyon Biden lan se yo menm ki responsab de aksidan sa a. Sekretè Defans la, sou bò pa li, li menm, li li te pwofite pou li menm tou di ke gen yon ankèt k ap mennen sou koz aksidan sa a. Pete Hegseth te pwofite, nan menm okazyon an, pou li menm te prezante kondolens li tou bay fanmi viktim yo. Prezidan Donald Trump louvri konferans pou laprès li jodi jedi a ak yon moman silans nan lonè viktim aksidan avyon yo. men li te itilize pi fò tan li sou podyòm nan pou jete blam sou kiyès ki responsab jou trajedi sa. Nou te gen yon sitiyasyon kote elikoptè a te gen kapasite pou l rete. Mwen gen elikoptè. Ou ka rete yon elikoptè rapid rapid. Li te gen kapasite pou l monte oubyen desann. Li te gen kapasite pou l vire, e vire li te fè a pa t kòrèk, byennantandi. Malgre koz aksidan an poko klè, Trump te preyokipe ak kiyès ki pote blam pou premye gwo dezas ki rive anba prezidans li. Trump te soulinye ke sa a se pa fot nouvo sekretè transpò li a, Shane Duffy. Tout gouvènman an reponn a lapèl nan nivo lokal, eta, federal. Lè ou gen kalite preyokipasyon sa a, Li kòmanse ak lidèchip. Donk, mèsi Prezidan pou sa. Ou rann travay nou pi fasil. Ou soulinye enpòtans sekirite jwe, ke nou ka aksepte sèlman pi bon pami pi bon yo anski konsène sekirite ki gen enpak sou lavi moun nou renmen yo. Sekretè Defans Pete Hegseth di lame Etazini ap mennen ankèt sou si wi ou non altitid elikoptè Black Hawk la te jwe yon wol nan aksidan an. Abò elikoptè Black Hawk la te gen yon jèn kapitèn, yon sèjan epi yon adjidan lame a. We first and foremost from the Defense Department want to pass our condolences to the 64 souls Premye bagay, Depatman Defans lan prezante kondoleyans li bay 64 moun ak fanmi yo ki afekte pa trajedi sa a. Sa pa ta dwe rive, e sètènman pou twa sòlda lame yo ki t ap patisipe nan antrènman woutin anyèl lannwit ki fè pati misyon gouvènman an. Lame a fè bagay ki danjre. Li fè bagay ki danjre regilyèman. Trajikman, se yon erè ki fèt yè swa, e mwen kwè prezidan an gen rezon. Te gen yon pwoblèm elevasyon.

N ap raple, daprè otorite yo, aksidan avyon sa a avèk elikoptè militè ameriken an koute lavi a tout 67 pasaje yo. Jacquelin. Nan peyi Dayiti, prezidan Konsèy prezidansyèl tranzisyon an, Leslie Voltaire, te fè yon arè nan peyi Lafrans nan virewon l ap reyalize. Li te rankontre ak kominote ayisyèn nan nan vil Pari. Edouard Francklin Dieudemps te prezan pou voa Kreyòl. Leslie Voltaire, prezidan konsèy de tranzisyon kap dirije peyi Dayiti a, nan vizit li ke lap fè sou kontinan ewopeyen an, li debake nan vil Pari, li rankontre prezidan Emmanuel Macron ak on seri lòt pèsonalite. An menm tan, li tou pwofite rankontre kominote ayisyèn de Frans lan.
Rankontre avèk òganizasyon entènasyonal de la.